Bonjou Valerio, bonjou tout moun, yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm. Tout afè. E Jacquelin nou la pou nou ankò yn fwa pote ba ou sa kap pase andedan tribinal sa ki dèyè do nou, se dezyèm jou nou ka di temwanyaj yon temwen ase enpòtan kanmenm se Mario Antonio Palacios Palacios. Men jis avan Jacquelin ou pral ba nou yon deskripsyon de lanbyans, le décor est planté, c'est quoi le décor Jacquelin? Le décor c'est d'abord le juge, jij la. yon jij femèl ki li menm hotman perche tankou nou toujou di l epi a goch li ou jwenn oubyen a goch nou nou menm kòm jounalis ki nan sal la nou jwenn e batri davoka k ap asire ladefans la n ap raple non e akize yo se dabò Arcangel Pretel Ortiz Antonio Intriago. Walter Ventemilla epi James Solages. Donk yo menm avèk tout batri davoka yo, men yon pakèt avoka Valerio, epi lè w fon ti ale a dwat nou, toujou a dwat nou, gen les avocats du gouvernement, yo menm tou yo la, yo poze kesyon, epi a dwat toujou lè w kontinye, se le ban de du jury, ou jwenn tout 12 jiri yo ki, tankou nou di l ki trè reprezantatif, ou jwenn jèn, ou jwenn nwa, ou jwenn blan. Ou jwenn pèsòn aje ladan l. Epi apre sa nou jwenn pa egzanp gen lòt moun, gen etidyan ki nan dwa, gen kèk ayisyen tou ki vini, ki vini, gen dè espesyalis ki no notamman nou t ap pale de Dèlva nou sot wè. Reginald Delva ki la kòm espesyalis an sekirite ki deja petèt vini gade ansanm avèk tout moun ki la yo kòm w ap pale de lòt moun ki la apa de eben moun ki konsène nan jijman an sètènman gen lòt moun nou wè de moun ki deplase de sitwayen ayisyen senpleman. ki vin la a gen aksè pou yo vin tande jijman epi dè jounalis ke petèt ki la yo menm tou de zou twa nou wè Jacquelin. Wi, epi nou fò n di ke se pa yon pakèt pakèt moun ki la, men se yon son paj listwa k ap ekri Valerio. Se sa k fè ke l enpòtan a nenpòt ki nivo ke w ye nan avk kòmsi desizyonèl pou Ayiti ou ta dwe la. Definitivman ou ta dwe la. Wi. E sitou ke se lajistis ayisyèn, da nou menm nou te di l yè a, n ap redi l ankò yon fwa, kote lajistis ayisyèn, kote tou laprès ki pou pèmèt ke eben sa kap pase anndan an li pa pase kòm yn lètr a la pòs paske Jacquelin ou dil map repete dèyè w se yon moman istorik moman istorik e ann antre andedan tribinal lan piske w fin dekri w fin fè e alò ann pale tou de de lakize moun ki pase a la bar jodi a la le temwen annou di pito Palacios Palacios ann dekri pou moun yo Palacios Palacios ki te chita kòm temwen jodi a. Wi Antonio e Palacios Mario Antonio Palacios Palacios ki se menm jan ankò anchene bon se la tradisyon se konsa l ye ebyen misye te vini misye fè de revelasyon e yon lòt fwa ankò nosyon de gang lan li rantre nan jwèt la Valerio nou wè zam prezidan an ki te nan chanm prezidan an sa vle di nou menm ki la zam pèsonèl prezidan ke li te genyen nan chanm li prezidan nou wè nou wè zam nou te wè zam tou ki ta. Sipoze zam ki tiye prezidan an e menm la ankò se gen anpil kesyon ke nap poze paske lè palasyòs palasyòs di li antre lèl antre li jwenn Martin tonbe tankou yon moun ki mouri li wè prezidan benyen nan sann e yo moutre nou dè foto paske gouvènman an FBI yo gen yo gen yon pakèt evidans pyès a m pa konn si yo rele yo pyès a konviksyon. Se ka pyès a konviksyon ou di mwen se te kanmenm se sa yo rele exhibit an nou di nan langaj ameriken an e ki fè ke yo monte an nou an nou petèt avèk moun yo, pèmèt yo reviv moman an, se sa n ap eseye fè la, paske nou vle kanmenm sèvi yo kòm zye ak zòrèy yo. Maten an lè n antre anndan sal la, yon sal, yon seyans ki kòmanse, e tou de gwo Jaklen, yo pèmèt nou fè yon vwayaj nan le pase, nan le tan, nan moman ke ensidan te fèt, pou n al vizite kay Prezidan Jovenel Moïse, la demeure du Président Jovenel Moïse. Nou antre anndan kay la atravè de foto ke jisteman avoka gouvènman yo t ap montre sou gran ekran, Kote ke dabò nou yo yo montre nou antre kay prezidan an, yo fè o riyèl la jisteman wout pou antre a, o fur a mezi y ap montre foto e pandan y ap montre foto yo ebyen avoka gouvènman ap poze Palacios Palacios dè kesyon. Nou vwa Malkito Malkito petèt relate sa Palacios Palacios di. M ap senpleman di moun yo ke se pou mwen m pa konnen piske la nou vle kanmenm eksprime sa nou te santi anndan sal lan lè n ap antre anndan kay prezidan an te gen w moman de emosyon w ap gade E demè prive prezidan an lè w antre ladan l premye premye dabò yo montre w balko balkon an nou ka di yon teras kote ki te gen gwo mak zam yo te mande Palacios idantifye li antre andedan pòt la yon grann pòt en fò nou di yon pòt an bwa pòt yon bwa kanmenm ki parèt trè chè byen bwaze alenteryè de la mezon anpil gwo mèb jiska sou antre anndan chanm prezidan an Avèk yon gwo mak san atè a. Wi tèt anba. Epi tèt anba a wi sa se ton chanm tèt anba. Wi se rat gaye, san, nou pa wè e Martine men nou wè prezidan ki tonbe e atè a. Gon moman yo montre sa e Marie Louise Guichon te reyaji men nou wè kadav kò prezidan atè a blayi lè bras ouvè hein li te blayi atè a wi yon pye donk li te gon jean sou li petèt yon chemizye blan anfen donk se te lè fotografik yo montre paske yo te vle kanmenm fon pwen pase sitou ke E temwen an, se Palacios Palacios, nou pral pale de sa, li te la, li di ke li te antre anndan chanm prezidan, li tap dekri li menm kijan li te viv moman an kote ke antre andedan chanm prezidan an. Plizyè bagay a retenir Jacquelin, piske nou fin dekri sa yo menm yo te fè nou fè kòm eksperyans, antre andedan yon kay prezidan, menm eskalye k pou monte nan premye premye etaj lan ni dezyèm etaj lan tou, Palacios Palacios antre antre gimè te di ke li te li menm nan dezyèm etaj lan, li pase. lantre nan yon twalèt ki akote chanm prezidan an, yo fouye twalèt lan, yo t ap chèche. E yon bagay ke m note, ke yo note sètènman, andedan chanm prezidan an, te gen plizyè bwat an katon ki te gen lajan ladan yo. E mesye yo t ap chèche lajan tou. Yo pran lajan. E non sèlman yo di te gen lajan, men yo di ke yo pran lajan. Yo pran lajan, jisteman. Yo pran lajan, yo mete l nan yon gwo malèt, e lè y ap kouri, lè y ap rale, Yo ale avèk lajan. Fò n di ke misye pran yon palasyòs, palasyòs tou pran yon, li pran 2 mont, prezidan an, epi li pran yon, li pran yon chèn tou. Yon tou de kou, il semble ke se te yon tou de kou de Martine, li parèt yon tou de kou feminen, se te. Wi, se te feminen.
Donk, li kòmsi, e pandan mesye yo ap ranmase lajan yo menm, y ap fouye tout chanm nan, evidaman yo t ap chèche, yo di ke yo t ap chèche des endis, yo t ap chèche videyo, yo t ap chèche telefòn, tout sa ki elektwonik anndan kay prezidan an, men yo jwenn lajan an. Yo pran l e li menm tou li pran 2 mont, nou te wè yon mont ase, ap parèt trè chè menm an nò menm ki pare aparaman. Wi gen 2, gen 2, gen yonn ki gen 2 koulè ajante men gen yonn ki dore tou. Ki dore kòm yon mont an nò odirè. E byen ke m te sanble, sa k an nò la sanble li t feminen. M pa konnen non si se sa w wè oubyen, oubyen unisèks m pa konnen. Li posib. Men se le tou de kou se tè de Martin. Wi absolument. Absolument. Se sa paske lè avoka a mande kisa ou menm ou pran anndan chanm nan piske lòt mesye t ap pran lajan, Li di a li menm, li pran 2 mont e l rale yon tou de kou sou chifonye a, li san bon, li pran l. Mentnan, sa k enpòtan an, sè ke moman sa a te trè enpòtan pou avoka di gouvèneman, yo t ap eseye retrase, pou mwen menm, yo t ap eseye wè kiyès oubyen ki lè yo tiye Jovenel Moïse. Pou mwen menm Jacquelin, lè Palacios Palacios ap pale, deskripsyon l bay la, li rive andedan kay prezidan an, andedan chanm prezidan an, le président était déjà mort, Jacquelin. Wi, se sa l di, li di ke li jwenn Martine a dwat. e prezidan a goch, bò tèt kabann nan, m pa konnen si m si. Martine a goch, se sa, je panse ke se sa. Wi, a dwat. E Martine on ti jan pi pre tèt kabann nan, epi prezidan pi devan kabann nan, epi misye moutre a tèt, epi misye m wè kay la tèt anba. Epi misye moutre kote l te kanpe e misye ap moutre lòt bagay kòmsi sitou ke bwat lajan yo. Misye t ap moutre bwat lajan yo. Plizyè bwat lajan katon kote lajan an te ladan l. Wi. Sa vle di non sèlman misye, misye di w ke yo pran kòb. Yo pran kòb. E li menm tou, un peu plus tard, rakonte ke li menm tou l te pran yon ti kòb tou. Li te pran 2000 dola ameriken e lè sa a se pa anndan chanm nan li te pran l non, se un peu plus tard lè nèg yo ap kouri sove, eben gen youn nan kòmandan, anfen youn nan chèf kòmandan an, m kwè se Caprador, ki kanmenm jwe yon wol enpòtan, Kapadò se youn nan kòmandan kòmando sa jisteman Delta Team nan ki di mesye nou chak pran pou 1 kòb. Misye te pran 2000 dola e lè sa yo te arete l jiska an Jamayik, lè sa l te deklare ke se nan chanm prezidan ou di mwens se te lajan ki te nan chanm prezidan ke l te pran ladann. An nou retounen nan chanm prezidan Jacques. Nan men kòmsi fon ti bak Valerio. Nan pran yon ti break nan chanm prezidan pou n fon ti bak pou n di ke moun yo kite kay Jacques. Wi.
E vè yn è e se yon kòtèj ki kite l. Trè byen. Nan premye kò nan premye machin nan genyen moun CTU ki ladan l. Wi. Nan dezyèm nan gen Badio ladan l. M ap ba nou dè eleman ladan l. Enpòtan. Badio nan dezyèm eleman fò n di ke Badio jwe yon wòl kapital. Wòl kle. Kle.
Badio akonpanye de 2 polisye de la pnh, anfen 2 polisye ayisyen, an nou di 2 polisye ayisyen. 2 polisye ayisyen.
Epi Palacios Palacios li menm li nan katriyèm machin nan. Exact, kòrèk. Donk sa vle di se yon kòtèj machin ki moute al kay prezidan an, e lè y ap moute a yo di premye stop la, check point la ke yo jwenn nan, Badio metrize yo. Se sa, se sa. E yo te menm poze kesyon sa sa vle di metrize. Kòrèk. Donk sa vle di ke genyen se tankou yon koregrafi Valerio. Sa vle di ke gon bagay ki te prepare alavans. O wi, byen, byen òkestre, byen prepare. Dayè. Badio daprè deklarasyon Palacios Palacios li di ni Badio ni James Solage nèg yo te gentan fè aranjman avèk sekirite prezidan an paske pa bliye ou sonje kounya nap avanse vè mezon vè la demeur du prezidan baryè a gran louvri yo menm te gon moun yon gadyen oubyen yon moun anndan kay prezidan an sekirite ke James Solage la, prè Palacios Palacios, rele anndan epi misye ouvè baryè a. Donk mesye te gen aksè fasil nan sans sa a. Ann kontinye pou n avanse. An n kontinye. Pa egzanp, pa egzanp, pandan w ap pale la, m ap, m ap, m ap panse a, m ap panse a, a operasyon ke yo te gen fè lè prezidan an t ap sot Turquie a. A,
Sa son lòt bagay. M panse ke ann ale Mesye dam nou pa konprann sa k gen la. Tèlman gon tòn enfòmasyon. N ap eseye ba ou l ofiramezi. Nou menm lè n ap pran enfòmasyon anndan, n ap suiv avèk zye nou, avèk zòrèy nou sa n ap tande yo. N ap pran nòt evidaman. Bon kaye nòt mwen prèske fini la tèlman gen nòt ki pran. Men n ap eseye dekante l ba ou l e nan jan pou nou ba ou l nan yon timing espesifik. Men se yon bagay ki ap, se yon bagay ki absoliman tris Valerio, sitiyasyon an. Men. Vale yo gon kalte bagay ke malgre tout enfòmasyon ke nap jwenn yo, gon pwoblèm se ke gen gen enfòmasyon ke nou bezwen nou pa ka jwenn. Paske Palacios di li antre lan lèl antre, misye di lèl lèl lèl te nan dezyèm etaj la li tande bal. Li tande bal kap tire jisteman nan chanm prezidan an. Donk.
Lèl antre prezidan mouri avèk prezidan mouri. Vwala vwala.
Prezidan mouri.
Ann fon ti kanpe la.
Jaklen se la ki. Petèt, m pa konn pou ou menm, ki te yon ti jan mete m, ban m apeti a vle poze kesyon. Pa bliye nou menm tou se jounalis. M panse ke avoka ak jounalis nou petèt gen menm bagay ke nou fè. Nou poze de kesyon, nou vire kesyon yon lòt jan, nou repoze menm kesyon an pou nou jwenn yon repons. Men menm, se la m ap mande m, èske, donk, kiyès ki tiye prezidan an? Avan, pa bliye, Palacios Palacios ki te nan kòtèj la, ou sot byen dekri kòtèj lan la, 4 machin, enben, Sis machin, je m'excuse, sis machin li te an katriyèm pozisyon. Lè yo rive, yo menm, prezidan deja mouri anndan chanm nan e Martine, Palacios dekri Martine kouche atè a, li pa p bouje e yo mande l èske ou te panse Martine te mouri, li di wi, Martine atè a, pou li menm Martine te mouri, Martine Moïse, sètèman la fam de Jovenel Moïse, nan chanm nan. Mentnan, m panse ke nou ka fè yon ti avanse paske tèlman gen enfòmasyon, paske gen anpil enfòmasyon nou vle pataje avèk moun yo e nou pa gen anpil tan tou, pa bliye de tanzantan nou fè yon soti pou n pote ba ou enfòmasyon sa ke n ap pote ba ou a la. Jacquelin ann ale n kounye a la a pou n eseye fè moun yo konprann ke mezanmi se pa premye atanta ki reyisi evidaman pou yo asasinen prezidan jou 7 jiyè a. Gen plizyè lòt ki t ap eseye fèt. Notamman yo te sipoze arete prezidan an o retou don vwayaj ke l te fè Jacquelin. Turquie wi. Donk lè prezidan ap sot Turquie nòmalman nan yon vwayaj, yo pa di Turquie non, yo di yon vwayaj etranje, ke li te dwe antre e palacios nan ekip nèg ki te dwe arete prezidan an e avèk akizasyon deske misye ta mele nan dwòg. Exactement. E misye tap genyen pou l pas, li tap gen pou l remèt la polis nasyonal e e prezidan. Sa vle di tou gen moun nan sekirite prezidan ki konnen. Wi, wi. E il arrive ke prezidan pa vin jou sa a. Wi, vwala. Paske gon moun ki alète sekirite prezidan, yo di l pa vini jou sa a, gon konplo pou yo pran w depi ayewopò la. Fò n note sa. Donk gon fuit. E se sa ke avoka gouvènman an tap fè lè l mande Eske ou kouran alò jwen mesye se avoka de la defans nou pral vin la talè paske msye tou ap poze palacios palacios anpil gwo kesyon la e la se pou senpleman di yo ke se pa la premyè fwa e fò nou di tou ke yo mete anpil dosye sou do Jovenel Moïse prezidan de la repiblik a lepòk pou yo te ka fè kolonbyen yo kwè ke son prezidan yo vin arete fò nou konprann senaryo an byen lè palacios palacios ankò nap repete aprè palacios palacios ki li menm temwanye ki toujou ap temwanye a la barre. nan jijman sa a. Li di ke li menm yo di l se arete l pral arete yon prezidan tout o debi. Men kesyon an chanje le jou menm de lasasina. Le jou menm lè yo poze l kesyon li di non bala te chanje lè sa. Nan soti kay Rudolphe Jaar pou ale vè la rezidans di prezidan se te yon lòt koze ki te pale. Dayè eben James Solages te di n ap fè yon antre nou touye l epi nou soti. Se te le mo dòd. Donk plizyè tantativ pou yo asasinen prezidan, pou yo arete l dabò, asasinen l tou, jiskaske nou jwenn yon Palacios Palacios ki jounen jodi a, yo te poze l kesyon, la dènyè kesyon ke avoka gouvènman te poze l, m pa konn si w te retni sa, yo mande misye, Mesye Palacios Palacios, Mario Antonio Palacios Palacios, èske w janm regrèt nan vi w ke w t al travay pou CTU an Ayiti? E misye te reponn. Wi. E misye di konsa ke gon ide yo vann nan. Li di, èske lè yo, yo, yo, yo anboche w la, yo anboche w pou al tiye. Li di non, yo pa anboche l pou l al tiye, yo anboche l pou l al bay sekirite. Pou l al bay sekirite. Li di se ide sa yo ke yo vann li. E bay sekirite a yon kandida a la prezidans. Yon moun ki kandida ki pral ranplase Jovenel Moïse. Le Diaman. Le Diaman, vwala.
Bon la nou ka revele kisa ki te Diaman, yè nou te pale, nou kite moun yo sou swaf yo. Diaman kisa l te ye? Le Diaman se te ki? Bon, Diaman gen plizyè, gen plizyè, Diaman. Lik nòmalman l ta sipoze Sanon e Christian Emmanuel Sanon. Fò n di Emmanuel Sanon ta sipoze li menm nan pwosè sa a men l gen dè pwoblèm de sante se sa avoka l di l gen pwoblèm de sante sa vle di ke y ap gon e pwosè ke y ap fè spesyalman pou misye e nou pwomèt nou ke n ap fè efò pou nou la ankò pou nou la ankò nan Miami Nou pa ka pa la pou Sanon nou pa ka pa la paske i sanm ke se li ki finalman te le philosophe derrière toute l'idée men yon detay pou nou di tou e ben Si Palacios Palacios lè li di ke l antre kay prezidan an yo fin touye prezidan an, jis aprè yo poze l kesyon kisa w ta pral fè aprè? Aprè, direksyon palè nasyonal, yo prale nan palè nasyonal sekirize perimèt yo avèk la securite du palais national, dixit Palacios Palacios, yo ta pral. Ret tann diaman justement donk se sa kod yo paske pa bliye ke mesye ap fon gwo asasina yap pale non group chat ki rele los hermanos de la paz yap pale sou dè non ti jwèt yo pa rekonèt kiyès yo ye donk yo gen kòd kòd diaman se pou justement ebyen mesye sanon ki tap sipoze ta pral ranplase jovenel moïse aprè ke yo aretel yo kidnapel oubyen ke yo touyel seke yo fè justement se la ke nou ye. E la nou ka rive petèt pou nou petèt, sa w panse, pase a sa yo rele cross examination nan kounye a la a. Se dènye faz la ke nou rive la a, se avoka de la defans k ap poze Palacios Palacios kesyon nan moman an la a, Jacquelin. Wi, gen yon bagay ki trè enpòtan petèt pou la konpreyansyon de jan pwosesis la ap avanse, se ke avoka defans la, li gen yon oryantasyon ke l bay kesyon yo. Wi, sa se vre.
E avoka, avoka ki la, avoka gouvènman an. n ap pale moun ki ta jwe wòl ministè piblik la, enben l gen yon oryantasyon ke l fè. Ou wè gouvènman vini avèk anpil, anpil, anpil evidans. E,
epi gen yon lòt bagay, videyo a, vwa, vwa nou tande, e anpil moun konn vwa sa, se James Solaj ki t ap di, DEA operation, DEA operation, se daprè Palacios, se vwa James Solage e menm lè yo soti ankò gon lòt vwa ankò ki gon lòt bagay ankò gon lòt video se pou diw ke gouvènman vini avèk anpil prèv anpil eleman zam nou wè paske lè w gade on zam yo di w zam sa rete zam prezidan li make polis nasyonal dayè. Li te make polis nasyonal e ann presize moun yo ka konprann byen lè nou di nou wè zam nan nou epi on foto yo montre w nan fwa sa sou tab ki devan nou jisteman paske nou chita jisteman dèyè tab kote ke avoka gouvènman yo chita. Men chacun remarque que à la droite, à l'extrême droite, c'est un agent FBI ki chita. Monsieur Barbu a. Un Barbu. Sa vle di nou wè zam nan. Nou wè zam nan. Nou wè zam fizik. Se ajan ki leve a zam nan nan men li, ke yo pran an Ayiti sètèman, yo vin avè l la pou yo prezante kòm evidans. Donk se pou nou montre nou tout e emosyon nou ka di ki genyen nan kanmenm e pwosè sa. Zam prezidan li menm, li te nan yon valiz, m pa konn si prezidan te gentan rale l pou l eseye defann tèt li. Yo mande Palacios, Palacios, èske valiz sa kore anndan chanm prezidan se valiz zam nan? Li di wi, li vid. Èske ke prezidan an te gentan rale zam ni? Il semble. Men pandan se tan, gen yon lòt, e m kwè se, anfen yon lòt kolonbyen, m pa sonje non li an detay, li nan nòt yo, ki li menm te kenbe zam prezidan an. Li te pran zam prezidan an. Palacios Palacios di ke patnè l te kenbe zam prezidan an nan men l pandan ke yo te andedan chanm prezidan. Ce qui a noter pou n avanse un petit peu plus paske Nou vle kanmenm ba otan denfòmasyon, le pli denfòmasyon ke nou kapab paske gen anpil enfòmasyon avan nou retounen anndan an paske y ap retounen avèk dezyèm pati e deja yo anonse yon pwochen temwen nou pa konn kiyès yo deja anonse ke aprè Palacios Palacios sa vle di rete branche wi rete branche sou platfòm yo bon lè y anonse sa anndan an m di waw Jaclè kiyès sa dwe ye la a ki lòt temwen yo pral fè vin la a pase Alabò ki pral vin bay lòt koze toujou paske pou nou Palacios Palacios evidaman Martine Moïse se sa yo rele star witness lan bon temwen pi enpòtan an. Palacios Palacios se enpòtan tou Woudòlf Jan Donk kiyès sa Bon John Joel Joseph anplis Superstar Wi E donk kiyès ki pral pale la a Valerio Gon lòt eleman ankò ke nou sa nou pa ka rate l Vitelòm A wi mèsi pou sa Vitelòm inosan Vitelòm inosan Palacios di konsa ke ant lè ke yo kite kay kote yo te ye a anvan ke l pati Enben se avèk. e Vitelòm inosan ke l te ye. Se sa. E se Vitelòm inosan li di se chèf gwoup la. Sa vle di gen yon gwoup. Sa vle di lè yo di ke se yon chèf gwoup la, sa vle di Vitelòm, Vitelòm inosan patisipe nan asasinay la tou. Li patisipe jisteman pa, m ta ka di, e bon, pa relasyon. Dapre sa pèsòn entèpoze, men non, li pa menm sa. Li pa menm sa.
Li kareman. Li nan ekip la. Li nan ekip la, li jwe yon wòl.
E sa ki enpòtan se ke yo montre Palacios, Palacios foto. Vitelhomme Innocent te monte sou ekran yo mande l kiyès mesye sa a, misye di this is Mister Innocent e nou menm nou konnen. Señor Innocent. Donk nou konnen se Vitelhomme Innocent. Donk anpil bagay ki gen nan dosye sa a, yon dosye k ap pèmèt nou al yon jijman nou di pito, k ap pèmèt nou wè dosye a pi klè, konprann li pi klè. Donk li menm Palacios Palacios an nou mete l an kontèks, li t al refijye l kay Vitelhomme Innocent ki te ba l, ki te sekirize l paske pa bliye li pale de Vitelhomme se pandan ke l ap eseye sove kou a rate. Elsa se gon bagay ki enpòtan ki ke l di rapidman. Lè y ap kite kay prezidan, li di li pran yo 30 minit pou yo anndan kay prezidan, chanm prezidan an pou yo soti. Ekip lan, kòtèj la ap soti, jan nou te wè videyo a yo te montre tou nan tribinal la. Li pran yo 30 minit e lè yo rive nan bal a, m panse ke li pale de yon plas. Lè yo rive, prèske yo rive bò kot plas la, nou panse ke se plas ki sou Petyonvil lan, nan zòn Petyonvil, eben yo bloke yo. Nan blokaj la, li di, eben James Solage avèk Caprador, yo desann pou yo al negosye oubyen pou yo al pale pou yo kite yo pase. Sa pa rive fèt, epi se konsa ke bala gaye, yon gwoup mèsenè yo menm yo kouri al kache nan anbasad Taiwan nan. Li menm li te pou kont li, li tann lannuit rive, li sove, yo tiye, m kwè yo tiye Caprador ki te avèk li, avèk yon lansman de grenad, yo voye grenad sou Caprador, yon lòt kolonbyen blese, antouka li menm li sove, e se lè sa lal refijye. M pa konn si se ale l ale oubyen se gang, bon an nou di gwoup ame Vitelhomme Innocent yo kounya ki antre an je, ki vin rekipere Palacios Palacios e se avèk Vitelhomme ke l te ye nan moman sa a. Sa m panse l enpòtan. Gon chif ki enpòtan tou, misye di l fè inèdtan edmi kay Exactement. Prezidan. Sa vle di misye kite a inè. anviwon inè di maten, match foutbòl la fin jwe dizè. M gen presyon ke kay Woudòlf la oubyen manman li, e match foutbòl fin jwe, m imajine m ke nèg yo bwè ti bweson yo la ant dizè e inè, e inè yo depase. Kòtèj la de. Epi Valerio, ou di yon kòtèj, kòmsi se yon bagay nipsyal, se yon bagay seremonyèl, epi yon kòtèj ale. Kòtèj mòtèl, kòtèj de la mò.
Kòtèj de la mò, epi ale, apresa yo sòti. Donk, Vitelòm inosan, sa vle di ke. Lè w di Vitelòm inosan, fò w gade tout antouraj Vitelòm inosan. Ki sektè ke l reprezante?
Ki sektè l reprezante?
Ki wòl li jwe? E ki moun ki pre l tou? Donk tou sa se de kesyon ke w ap poze, men jouskaprezan Valerio, gen anpil revelasyon ki fèt, men gen anpil kesyon ki rete toujou san repons. Anpil gwo kesyon, e la kesyon la plis enpòtant pou petèt nou de a, e lòt moun, e nou menm k ap gade tou, ki a tiye le prezidan? Ki a degene? Kiyès ki. Who pull the trigger? E m panse ke la nou pral fini pou nou retounen men n ap fini pou nou di sa k ap fèt anndan tèlman enpòtan. Mwen panse ankò yon fwa n ap entèpele e bè lè responsab de notre chère peyi Ayiti. E m ap di l mwen menm pèsonèlman, shame on you! Sa fè wont ke le gouvèneman ayisyen ki ta sipoze pran kesyon an men, li pa reprezante la. E nou t ap pale tou avèk ekspè an sekirite a ki se Reginald Delva ki dakò ansanm avèk mwen ki di m Valerio men m konprann Se dayè yon jijman ki sipoze ap fèt Ayiti tou, Badio dayè se twouv an Ayiti, koman se fè til ke il parè, sou rezèv, m ba nou sa mesye, dam, nou genlè pa enterese avèk jijman sa, il parè ke nou pa okouran ke jijman ap fèt nan lakou Miami, si nou pa okouran, enben mwen menm ak Jacques Belizaire ki ansanm avèk mwen, n ap anonse yo ke jijman ap fèt la nan Miami, e m twouve ke l ta nòmal ke gen yon enstans nan lajistis Ayisyèn ki pou ta la. Amwenske nou gen petèt plan pou nou fè l aprè. Men pandan le pwosè, gen bagay k ap di la ki konsène nou, ki konsène peyi a, ki konsène de moun ki nan moman an la a ann Ayiti ke nou ta sipoze tande tou si vrèman nou vle rezoud eben sèt grann enigm pwosè yon prezidan ayisyen ke yo tiye, asasine pandan l te sou pouvwa a. Yon detay byen vit m ap vle di ke ki vin nan tèt mwen paske enfòmasyon ap vini de tanzantan. Ou sonje Palacios Palacios di lè l antre ann Ayiti yo fè yon meeting avèk li, yo di tande, Moun ke nou fè w vin la a pou w al arete a, se arete dabò yo te di, se yon moun ki pa sou pouvwa ankò. Sonje lè yo te di sa, li di, moun sa pa sou pouvwa ankò, li pa prezidan vrèman, li pa vle kite pouvwa a. Se sa yo di Palacios Palacios kòm petèt premyè kòmand.

Bay ou lejitimite a laksyon. E petèt se te nan menm moman sa a, nou sonje, mwen menm sa se nou menm k ap fè l, n ap rale paj listwa nou kòm jounalis, a menm epòk sa te gen tout yon mouvman de peyi lòk, de manifestasyon, tout moun, tout fòm, anfen tout moun nan kouch sosyal la t ap manifeste, menm lèzatis t on manifeste osi alepòk. E yo fè nou konnen ke kòm evidans ki te prezante pa sètenman lèzavoka di gouvèneman, eben videyo manifestasyon e mizisyen yo, atis yo an nou di, yo te prezante l andedan tribinal la pou yo montre mouvans sa k te genyen, pou yo te finalman ranvèse, bon pa menm ranvèse, asasinen kareman le prezidan de la repiblik Jovenel Moïse alepòk. Bon Jacques lè m panse ke nou gon timing, on a fait le tour. Wi sèlman li rive moman pou nou remèsye nou kòmanditè. Tout afè, mèsi de me rappeler sa ankò yn fwa Jacquelin Belizaire. Li enpòtan paske kòmanditè yo trè enpòtan, se gras a kòmanditè sa yo e ou menm tou si w ta renmen youn nan kòmanditè ki pèmèt nou fè travay sa paske pa bliye nou la pou yon semèn, nou ta renmen retounen e fòk nou retounen gen lòt koze k ap bay. e nou dekrete la pèmanans sou dosye sa a sou platfòm ke w ap gade la a, eben sivouplè si w ap tande, si w ap gade, konprann travay ke n ap fè a la a, e tou senpleman apresye l, men apresye l d'une autre façon, de façon reyèl. Eben se pa sèlman gade, di bèl emisyon, nou kontan ke nou la sou plas, patisipe tou, ou pa ka la, eben ou menm tou si w se yon sponsor, ou kapab sponsorize ekip sa a ki vin sou plas pou pote enfòmasyon ba ou kòm si se zye w a zòrèy ou ke nou ye. Antouka nou remèsye sponsor yo, n ap kòmanse pa remèsye la Parfumerie de Barbara ki li menm sitiye nan 1935 nan Grand Avenue nan Baldwin, Long Island, sa se adrès fizik La Parfumerie an ke nou konnen deja. Sou entènèt la nou konnen se www.barbarasperfumes.com, se la ke nap jwenn de trè bon parfum fransè pou hommes, femmes et enfants epi se yon bagay ki trè popilè nan La Parfumerie, orijinal se sa, orijinal se sa, trè enpòtan epi. Lè panye kado, ki trè popilè a la Parfumerie de Barbara, nou kapab rele Barbara nan 516 805 23 18. Yon lòt gwo sponsor tou, n ap di yon gwo mèsi au pdg de cette compagnie qui s'appelle CP Sota, konpani kanado-ayisyèn, se de Kanadyen sètènman, Mesye Harold Turnier, pdg de cette compagnie de sécurité, ki li menm tou ap ofri sèvis de sekirite, eben, nan Karayib la e atravè le mond, an Amerik di Nò, CP Sota, si w ta renmen ou menm tou vin yon ajan de sekirite, aprann sèvis de sekirite, jisteman sekirize. Ebyen des vip yon prezidan la repiblik yon minis anfen ebyen aprann metye sa pou de bon sèt fwasi pou de bon so pa trayil ebyen se pe sota sèvis ou nap gade la se pe sota ki li menm tou nap wè logo li ki sponsorize e vwayaj sa nou kapab di epi pou nou fini nou vle kanmenm salye mesye Camille Vallon chapo ba ou pdg de sèt grand konpani a New York ki gendan gen de gwo restoran kap bay bon manje ayisyen se Good Taste Restaurant and Catering. ki la nan Queens, youn nan Brooklyn epi nou pa bliye tou Flatlands Bakery. Donk mèsi a sponsor sa yo ki konprann travay la. Yo menm fò m di nou, yo menm tou de go lè nou rele yo nou kontakte yo. Dayè yo di nou Valerio, ou menm avèk Jacquelin ak tout ekip lan, Guercely ki ansanm avèk mwen la, nou te sipoze la deja paske sa enpòtan pou yo e m panse ke se serè de mèm pou lòt sponsor yo, lòt moun ki konprann travay ke n ap fè a la e n pral pi lwen pou n fini. Enben gouvènman ayisyen yo menm tou, le gouvernement haïtien, gouvènman aktyèl poukwa pa, devrait être là lui aussi.

Epi Mesye Valerio Saint Louis. Avèk plezi pou New York e sètèman Mesye Jacques-Claire Belizaire ki depi Maryland ap fè le vwayaj ki met tèt ansanm avèk nou pou n fè bèl travay sa. Mezanmi mèsi anpil. Rete branche nou pral antann nan. Rete tann sou platfòm yo paske lè nou retounen pral gen plis koze toujou paske Jacques-Claire gen yon sezisman k pit anndan la. Yo di nou gen yon lòt temwen k pral pase k pral vin pale. Kiyès li ye? Nou pa konnen. Rete branche. Ale a toutalè.